bay chak moun ki viktim nan lavale latibonit lan menm si m ke m konnen ke se pa ti pa sifizan men fòk nou denonse tou nòt anbasad amerikèn nan tou nòt anbasad kanada anbasad de frans bini ou byen de kò gwoup an ayiti ki ta vle kòm si pran menm pozisyon avèm ki pa ka deside politikman nan peyi a. pou yo voye senpati bay moun ki mouri pou di ke yo byen regrèt sa k pase a. Sa fè m denonse lòt anbasad yo, paske pou mwen menm se yon ipokrizi e ke ki genyen ant yo menm e nou menm. Ki fè w konprann ke peyi k ap lage bonm jodi a sou lekòl ki gen timoun piti, ok, sou lekòl ki oubyen sou espas ki gen moun, ka sansib pou yon masak ki fèt lavale e latibonit ki tiye petèt yon 50 yon 60 70 moun non m pa kwè sa m panse la se nan betiz y ap pase nou pou mwen menm se de lipokrizi e kounye a fò n kesyone kiyès ki dèyè sa pase souvan mesye dam ki nan zòn sa yo toujou di yo fè l jan blan an mande l la. Men avan tou, nou pral fè yon ti analiz tou piti. Lè m fè yon kalkil sou sa ki dokimante, nan zòn sa w ap pale a gen plis ke 6 masak ki fèt. E 6 masak sa yo fèt sou pouvwa CPT, Ariel CPT Efizeme. Kòm moun sa yo gen pwoblèm avèk prezidan, pa bliye yon prezidan nan atribisyon l selon konstisyon an li la pou l garanti bòn mach enstitisyon, veye avèk e voye zye oubyen pwoteje chak sitwayen. E nou gen lontan nou pa gen prezidan depi lè yo fin asasine Jovenel Moïse e moun sa yo pa dakò n gen prezidan e men ki rezilta sa bay. Tande peyi a. Sou. Claude Joseph, Gen 5 masak ki ofisyèlman, lè m di ofisyèlman ki dokimante, ki rekoni. Gen plizyè lòt ki fèt men se denosyasyon k fèt men k pa gen rapò reyèl ki fèt sou yo. Men gen 5 ki fèt sou Claude Joseph, 2 avril 2021 a 20 jiyè 2021, notamman asasina Jovenel Moïse.

M ap pale la cpt ki kòmanse an mas, an avril 2024 apre Ariel Henry. Ebyen, nou pral konnen on total de 11 a 15 masak ki fèt e dènye masak la se sa ke ou ap kesyone m sou li la ki fèt kote ke nou pèdi vi, nou pèdi byen e moun yo pa konn ki sen pou yo rele. Kamarad, bann fè on rapèl istorik pou moun yo. Sou Claude Joseph. Site Solèy konnen yon masak ki gen ant 50 a 70 moun ki mouri, ke yo di k mouri de manyè ofisyèl. Site Solèy, la nap pale de avril 2021. Bèlè, me 2021, gen yon afè de 100 a 120 moun ki asasinen sou Claude Joseph. Sou e sou Claude Joseph toujou an jwen 2021 Martissant yon pakèt moun deplase yon pakèt moun ki asasinen e bilan yo te ant 100 a 200 moun sou e sou menm Claude Joseph la kafou fèy ak vilaj de Dieu an jwen 2021 gen ant 100 a 120 moun ki asasinen san konte sa ki deplase sou menm Claude Joseph la ant 6 e 7 jiyè 2021, nou pral konnen asasina prezidan peyi a ki se Jovenel Moise ki asasinen. Sa rete la, Ariel moutre li menm ki dirije peyi a pou kò l avèk menm kominote entènasyonal la. Misye di moutre boo, misye moutre pou te, e, e, e.

Nou pap janm bliye Kanaran. E se Kanaran, se apre Kanaran ke fòs sa a pral antre sou Ariel Henry. Nou sonje tout sa k te pase Kafou Fèy epi Kanaran. Enben, nou pa ka kontole konbyen moun ki mouri Kanaran sou Ariel Henry. Sou menm Ariel Henry a, Kafou Fèy repran. Sou menm Ariel Henry a, Latibonit repran. Sou menm Ariel Henry a, yo refwape Pòtoprens. E sou Ariel Henry, prizon sivil pral pèmèt, pral kase, gen plis ke 4 mil moun. ki evade ka on prizonye ki evade nan nature la Ariel ale CPT moute CPT pa pran tan li menm CPT komanse a gresye gresye gen ant 50 a 100 moun ki asasine san konte sak deplase sou CPT nou pran petit rivyè latibonit sa ke nap pale de li a gen 50 a 70 moun ki asasine pon pase pon sonde tonbe latibonit nou bal tonbe e e anko latibonit sa di latibonit e frape anko nou bal retonbe anko an avril 2025. Trèt apre yo, nou pral tonbe Pòtoprens. Sa vle di ke ant e Claude Joseph rive sou CPT, nou gen plis de 3 mil moun ki asasine, plis ke 3 mil moun ki asasine nan masak sèlman, san konte pil sa ki deplase, san konte kay ki boule. Se bilan sa yo mesye sa yo ba nou, mesye dam sa yo ba nou, mesye dam ki di yo pa dakò pou respekte konstisyon peyi a. Kounya la, ann al gade diferan e, e, e, m te ka di ke, e, kontra ki bay pou sekirite. 1, Nou gen yon mèsenè ki nan peyi a, e m ap di tout moun nèt, Eric Prince, n ap pousuiv li, paske se yon kontra k siyen andeyò de Paleman lakay nou, paske li pa ratifye pa le Paleman, nou pa gen Paleman. Li ilegal, lap touche yon kòb de manyè ilegal, sa son vòl, e de menm tou lakay li pa rekonèt ke li vin sou teritwa sa, pa lwen lakay li, pa bal otorizasyon, sa vle di ke misye son mèsenè ki nan peyi a la. Malgre misye gen tout lajan sa nan menl, nou pa jwenn rezilta, nou pa jwenn sekirite, se moun kap asasine. Mwen sot di nou talè a, moun kap asasine an Ayiti yo pa vo anyen pou moun sa yo, gade pil bonm kap tonbe an Iran, Epi nap konprann diferans lan malgre se pa bonm kap tonbe an Ayiti menm jan ak bonm ki tonbe an Iran yo. Sa vle di ke nòt ou wè kap sòti nan anbasad yo pou pran pòz yo senpatize oubyen ke yo kè yo sansib pa rapò avèk sak rive n la, se blòf, se manti, se lajan kap fèt. Ebyen, nou pa kwè ke ekip ki la ka met sekirite. Dayè, si yo met sekirite. M garanti w kontra ki siyen yo, yo denonse tèt yo. Si yo met sekirite nan peyi a, fòs k ap antre a p ap bezwen antre. Si yo met sekirite nan peyi a, nèg k ap fè lajan nan trafik ògàn, nan kokayin, nan anpil kòm m te ka di sa, nan zam k ap achte, nèg k ap fè kòb tou nan, kòman rele bagay sa yo, sa ki konn bay sekirite, nan cha k ap sekirize, desire biznis nan peyi a, nèg k ap fè kòb nan avyon k ap pran moun Pòtoprens mete andeyò. Sa yo pap fèt ankò. Sa vle di pa gen enterè pou gen sekirite. E ensekirite a, l ap pèmèt ke si eleksyon posib, si eleksyon rive fèt, dil ke yo genyen avèk nèg a zam yo, ap ka gen moun ki nan palman an pou yo, anndan palman lakay nou. Sa vle di ke pou mwen menm se pozisyon pa m sou ensekirite, toutan ke se avèk moun sa yo ke nou genyen nan tèt, modèl moun sa yo ke nou genyen nan tèt peyi nou, pap janm gen sekirite.
Mandadè sa an Ayiti, li touche tou. E dayè nou remake ke leta monte pri gaz la a 725 goud. E ki jan w konprann sa etayone ke depi sou Ariel Henry, gaz la ki te vann nan pri nòmal, nou ta peye li alawòs? Ki jan w konprann sa? Selon dekrè 95 lan, 1995, depi gaz la monte, fò l monte sou mache lokal la. Si l monte, si l desann tou fò l desann. Men leta nou an tèlman antre nan mèd la men se leta ki moutre pèp la vòlè tou wi ok moun ou wè kap vòlè yo se leta a menm ki endwi yo ladann ki moutre yo ki enstwi yo paske gaz la moute nòmal fò gaz la te moute sou mache lokal la men l desann leta pa janm desann li leta kenbe kòb li anlè kòb li ap antre nan pòch li e jodi a leta fè ase de kòb pou l pat desann pou l pat moute pri gaz la. Leta moute pri gaz la sou baz lagè an Iran, men nou menm e pa dat nou nan gè, e pa jodi a nap fè gè an Ayiti. Nou nan gè avèk pwòp tèt nou, nou nan gè tou avèk mesye de men envizib. Ki vle di ke wi gaz la moute, nou konsyan gaz la moute. Men sa pat bay le dwa, sa pat bay otorizasyon avèk leta pou l te moute gaz la, paske gaz la te gentan chè deja an Ayiti, gaz la te gentan moute deja an Ayiti, e volim kòb nèg yo ap pran depi sou Ariel jiska jodi a, M garanti nou ke nèg yo fè ase. Ki vle di ke si nap gade yon komisyon annik moute wap epi rapidman mwenske 24 èr gon rezilta ki gentan bay sa moutre ke efikasite gouvèneman an nan fè nou mechanste. Men fòn gade yon lòt aspè tou. Gaz ki moute an li pap deranje chofè kamyonèt la, chofè moto a. Li pap deranje bus ki ba lan deyò a, men se konsomatè final la kap peye l, se ou menm kap peye l, se mwen kap peye l. Ki vle di ke li pa deranje mesye yo ki moute gaz. E fòm di nou tou, gaz la moute de konsè avèk nèg ki nan sendika, men peyi a fòn konn verite. Se sendika kap nouri nèg a zam yo, e pa sèlman e pil e e kòm si m ta di w ke machandiz swa ke nèg yo sezi, oubyen e pòs de peyaj ke nèg yo, non! Se sendika yo paske se sen akoz de ensekite a nèg sendika yo fè gwo lajan nan peyi a jodi a nèg sa yo gen kòb jodi a nèg sa yo pa nenpòt ti malere yo pa nenpòt ti boujwa e sa fè ke nèg yo ankouraje pou gaz la moute paske se konsomatè final la k ap peye l se pa yo menm e dezyèmman. Biznis nèg yo mache nòmal. Nèg yo fè plis kòb, pi gwo kòb jodi a akoz de ensekirite a. Pa gen okenn bis nèg ki nan sendika yo ki gen pwoblèm pou yo al an pwovens, pou yo tounen nan kapital la. E tou nòmal pou ke nèg yo al chita ansanm avèk gouvèneman an pou yo moute gaz paske pwoblèm nan pa pwoblèm yo, pwoblèm nan se pwoblèm nou, se nou kòm konsomatè final k ap peye l. E se pou rezon sa ke nou menm, Mèt René Bernard, n ap mande peyi a, gade, si ou pa sitirè, Si ou pa vòlè, si ou menm kòm sitwayen ou se sitwayen reyèlman, sa k ap fèt la ou pa aksepte l, ou dwe pran responsabilite ou paske se sèl ou menm ki arete tèt ou nan sa k gen la. Bernard, nou jwenn enfòmasyon ke tout moun nèg konvansyoner ki ta pwomen lontan, men daprè enfòmasyon ki bay nan yon lèt ouvèt ki soti, gen yon kesyon de demisyon ki fèt ke ou bay nan opozisyon pliryèl parapò avèk Kelke pwoblèm sou lajan pou revolisyon te fèt 7 fevriye ke nou pa rive jwenn rapò sou li. Kisa ou ka di nou sou done sa? Bon, mwen menm m ap di w ke lèt la ekspre tèt li. Opozisyon pliryèl. Jodi a, strit yo ke m te reprezante anndan opozisyon pliryèl la ki se Fwon Rezizans Ayiti, ki te anndan gwoup kasasyon tou, ki retire kò l anndan gwoup kasasyon kèk tan sa a. Paske pou Kasasyon te deside al siyen pak li menm, ebyen opozisyon pliryèl la, m estime ke l pa nan liy batay ke n ap mennen an. Dayè, e pou moun k ap tande, nou fon batay kont Ariel, Ariel ale se vre, men gon lòt Ariel ki pran tèt peyi a avèk 7, avèk 9 prezidan. Nou fon batay kont 9 moun sa yo, ebyen, Gen yon lòt ki sòti anndan yo ki kenbe pouvwa a avèk menm gwoup moun ke n denonse maten, midi e swa yo. Menm gwoup moun ki mete n nan sa n ye a. Menm gwoup moun ki sanksyone pa entènasyonal. Menm gwoup moun ke BINUH sanksyone pa dapre rezolisyon 2653. Menm gwoup moun ke Etazini sanksyone li di ki nan finanse gang an Ayiti. Se moun sa yo jodi a ki siyen yon pakt de gouvènans e se yo jodi a ki met minis pou mwen. Ki met minis pou ou. Se moun sa wap met direksyon jeneral, ki met direktè jeneral, se yo menm jodi a kap dirije nou. Nan yon analiz ke nou te fè nan an kòm dirijan anndan estrikti la, nou di nou tap pase Jovenel Moïse fòk nou al gade diskou l yo. Jovenel ke nèg yo asasinen te toujou di Ke yo met on wòch nan men nou, on wòch nan men l, epi n ap batay ansanm. Mesye a te toujou fè apèl pou ke nou rankontre, e li di, Sistèm nan, li gen mèt. Sistèm nan gen gadyen. Li di, Sistèm nan, li gen tchoul, li gen sekirite. Enben, apre echèk ke opozisyon an pran Nan batay kont CBT apre 7 fevriye, nou chita nou di fò n fè yon evalyasyon. E nan evalyasyon nou vin konprann ke sistèm sa a ke Jovenel te di nou ki gen mèt la, mèt sistèm nan se Lecoq Gouvène Haïti. Se anbasadè yo. E se okazyon ke nou ban m la pou ke mwen mwen eksplike peyi a pou peyi a pi byen konprann e lè n ap pale de mèt sistèm nan ke ke Jovenel Moïse pa t ka di klèman kiyès ki mèt la. S on bann anbasadè, s on bann chaje dafè. ki sòti nan peyi yo ki vin Ayiti reprezante peyi yo, sa k te la a tou di yo men a kiyès pou yo pale ann Ayiti, men a kiyès pou yo rankontre, men ki a kiyès pou yo fè koripsyon ann Ayiti. Se yon bann kowonpi ke yo ye, se yon bann koriptè ke yo ye, yo vin la nan peyi a yo vin fè kòb e chak lè yo fè kòb yo pataje kòb sa avèk Sak te la avan an. Sak te la avan an, sak te la avan an. Son kontinite de koripsyon e anbasadè ap fè nan peyi a. Or, gen anpil nèg ki nan klas politik tradisyonèl la k pap ka di sa, yo pap ka pale sa paske yo pè sanksyon. Tout moun wè ki jan chaje dafè ameriken an, m ap pale de Wooster, ke mwen Wilner Bernard rele raketè. Raketè sa fè gwo presyon sou de seri de konseye prezidansyèl pou l di yo pa revoke. Poulain l lan ki se Alix je fizeme. Misye menm di lap lage bonm sou tèt nèg sa yo wi pou nèg sa yo pa revoke ti je fizeme yi. M pa konn si piya ou kouran de sa. Nou vin konprann ke se yo menm ki mete desrele moun nan peyi a. Lè pèp la gonfle e lestomak li kont yo. Enben moun sa yo vin fizib yo retire yo. Epi kounya la nap mache di politisyen yo enkonpetan. Politisyen yo konwonpi, yo pa ka bay rezilta. Wi se vre yo pa ka bay rezilta, yo pa moun vre, yo pa gen tanperaman, yo pa gen santiman. Yo pa gen apatenans avèk peyi a. Men, fòk nou bay verite a jan l ye a, yo gen yon pwa ki plis ke sa sou do yo ki se anbasadè yo an Ayiti k ap fè gwo lajan ki nan koripsyon. E la preuve est grande, anbasadè, chaje dafè ameriken an, se misye ki pran gwo lajan nan men Fils-Aimé, misye pran gwo kòb nan men Fils-Aimé pou l kapab sipòte Fils-Aimé. E misye avèk nèg ki te nan CPT yo pa endiferans. Wèli Gérald Gilles kòm gwo gwo matoman ki sot pase anndan CPT a, Louis Gérald Gilles avèk avèk chaje dafè la, si y ap fè yon konkou m pa konn kiyès k ap genyen tèlman nèg sa yo konn kòb. E se pa sèl chaje dafè ameriken an, lè w pran anbasadè Kanada. André François Giroux lè w pran Michon ki se anbasadè fransè a se de seri de ti koken ki met ansanm k ap pote lajan pèp la e k ap sòti nòt pou yo ka montre w ke yo nan senpati e sa k pase pou mwen m pran Sonde a mwen m pa retire enplikasyon yo paske se yo menm ki sitire Fils-Aimé kòm chèf CSPN ki te okouran sa t ap fèt lòtbò a ki pa fè anyen e se yo menm ki pèmèt ke sa li fèt e sa fè ke mwen m akize. Chaje dafè ameriken an kòm moun ki responsab masak ki fèt Ponsonde a. Mwen akize André François Giroux kòm anbasadè Kanada ki ki kòz ke masak sa fèt e m akize anbasadè fransè an Ayiti ki pa vle wè n, ki se yon bann rasis ki rayi nou e ki panse ke yo se jandam di mond, ki pè, ki panse ke pa gen okenn moun ki ka pale avè yo. Nou menm jenès sa, nou di. ke nou pa dakò a konpòteman anbasadè sa an Ayiti e n ap batay avè yo jiskaske nou jwenn rezilta. Se youn nan rezon ki fè ke non sèlman ke nou te kanpe devan anbasad Etazini, nou denonse yo, men tou nou di n ap kanpe devan anbasad Kanada, n ap tounen devan OEA, Nou pral devan Nasyon Zini pou nou al kontinye denonse yo e nou menm ekri yo ak gouvènman lakay yo pou nou di klèman ke nèg sa yo se enjerans y ap fè ann Ayiti sou ekip bann konwonpi k nan peyi a. E pa tout moun ki ap fè batay sa. Sa se premye dezakò ke nou genyen ansanm avèk Opozisyon Pliryèl. Nou vin konprann gen de dirijan nan Opozisyon Pliryèl ki pa dakò fè batay sa. Le fèt ke nou konprann yo pa dakò fè batay sa, nou di nan ka sa, nou pral chache jenn gason ki pat direktè jeneral, ki pat minis, ki pa gen zanno ka ofèv, ki prè pou yo sakrifye pou peyi a, ki prè pou Woustè vin ba nou sanksyon, pou Woustè voye touye nou, pou n bat a Woustè pou di souvrènte peyi nou. E dezyèm rezon, nou konprann ke m di nan lèt la, e gen kòb ki te disponib pou manifestasyon ki te dwe fèt de 29 au 7 fevriye 2026, Malerezman, manifestasyon pa fèt, enben nou mande rapò sou kòb sa a, ke nou pa vle di plis bagay, ke yo menm ya bay eksplikasyon sou sa baay. Men, nou zot, nou pran distans nou, nou voye lèt demisyon nou, paske nou estime sa te kòrèk, paske jodi a, nou pa ka fon batay pou nou pèdi batay la menm jan. 5, 5. Bay 55, men 5 plis 5 pap bay 55. 5 fwa 5 pap bay 55. Sa vle di ke gen de seri de fòmil matematik, li klè, si ke m itilize menm fòmil an, l ap ban m menm rezilta a, il faudrait ke m envante yon lòt fòmil si m bezwen yon lòt rezilta. Enben, nan ka sa a, nou fè apèl a la jenès, dayè se jèn gason ki te ba nou endepandans, se yon pakèt bann jèn fanm ki te fè kako e pikè, enben jodi a, nan sa peyi a ye a la, se jèn gason ki dwe pran responsablite yo. E fò m di nou ke sistèm sa a ke Jovenel te di l gen mèt la, gen yon pati nan medya a, ki gen yon gwo wòl ke l jwe ladan l. Malerezman, se devan medya ke m ye la. M pa p pale de medya tradisyonèl paske nou menm, e m pa p pale de medya ki pa tradisyonèl paske tout moun wè ke nou la menm nou lage bagay la jan l ye a. Men gen anpil medya tradisyonèl, mesye, ki fè peyi a anpil tò e sa mande anpil kouraj. M pa bezwen nou ban m mikwo sa e bagay ki gade nou. Men se nou met peyi a nan sa li la. E nan sa peyi a ap ye la si nou kontinye ap bay sanksyone yo mikwo, si n kontinye ap bay moun ki gen rapò ak gang yo mikwo, si n kontinye ap bay kowonpi yo mikwo, Se dakò nou dakò pou n fini ansanm avèk peyi a, nou dakò pou n fini ak souverènte peyi a, nou di tèt nou ke nou pa da, Ayiti pa peyi nou, enben ke nou al viv nan lòt peyi k peyi nou an ba nou lapè. Paske nan jou k ap vin la a, nou pa pral batay sèlman avèk anbasad amerikèn, nou pa pral batay sèlman avèk chaje dafè ameriken an, nou pa pral batay sèlman avèk Andre Franswa Jirou ki nan. ki nan ki nan ki se anbasadè Canada paske nap batay jiskaske yo raple vagabon sa yo nan peyi a e parleman lakay yo mennen ankèt sou yo kòm konwonpi kòm vòlè nou pap pral batay sèlman avèk Erik Prince ki siyen yon kontra e jan li siyen l lan nou pap batay sèlman avèk Fils-Aimé men nou pral batay tou avèk de seri de patwon medya de seri de jounalis kap kap bay mikwo avèk de seri de moun san moral san etik ki mete peyi a nan sa l ye la paske di m byen. depi kala sal li pa pwòpte li ap tou lap fè bèt e lap pèmèt ke gen maladi ki antre kote li pat dwe antre.